Medam mesye bonswa, bonjou, sa pral depan de ki kote wap swiv nou nan lè sa. Kòm nou konnen deja se toujou menm emisyon an ki antre lakay nou, 100 pou 100 verite chè a lanmou. Se toujou menm atis pa nou an, Andy Love, atis tout peyi a. E semèn dènyè la nou te pale de 6 rezon ki ka fè yon fi pa janm erez nan yon relasyon, ki ka fè l fè vi l ak dlo nan je. Donk nou te pale de 6 rezon e nou te bay 3. Nou te bay 3 nan rezon sa yo. Enben jodi an nou pote 3 lòt yo pou ou. Kòm nou te pwomèt ou sa, nou pote 3 lòt rezon yo pou ou. Ou pral tande 3 lòt rezon yo. E nou te di w li deja. Si tout fwa youn nan rezon sa ke nou bay la ou nan yon relasyon ou wè li kay nèg la, ebyen mande nèg la poul chanjel e sil pa chanjel wap fè viw wap soufri nan relasyon sa wap fè viw wap wap fè viw wap soufri nan relasyon sa wap fè viw ak dlo nan je. Wi, e jodi an kòm nou sot nou di l, nou pral ba w 3 rezon, 3 lòt rezon yo, mete sou 3 ke n te bay semèn dènyè a. Si yon moun pa t gen chans pou te gade 3 premye rezon yo, ou mèt jis ale tape Andy Love sou YouTube lan, epi otomatikman tape Andy Love w ap rive sou chanèl la, w ap wè videyo nou yo, epi w ap wè 3 premye rezon ke nou te bay deja yo. Donk jodi an nou pote 3 lòt yo pou ou. Donk map mande w avan menm mwen kontinye avèk emisyon an, map mande w toujou, toujou, toujou pataje, pataje, pataje videyo yo pou max poun ka gen plis moun ki wè videyo yo. Nap mande w si w potko abòne tou otomatikman klike sou li, abòne epi aktive notifikasyon pou w pa rate okenn nan videyo nou yo. E pa bliye Ti pous wè k kanpe konsa, klike sou li pou ka ban nou yon like, l ap fè nou plezi. E si w ta gen yon kesyon, sijesyon, ale nan seksyon kòmantè lan, ou mèt kite yon kòmantè pou nou. Sa ap fè nou plezi pou n reponn ou. Mèsi e nou kontan pou n ansanm avèk ou jodi an. N ap mande w, pran w ti tan pou w ka tande sa n pral di a. E mesye yo k ap tande videyo a, aplike. Sa nou pral di a la. Si w santi w konsa nan sa n di w, eseye retire l lakay ou pou w ka viv byen, pou moun ou avè l la tou ka santi l alèz nan relasyon an. Paske depi moun nan pa santi l alèz, yon kote ba l tout sa l bezwen, l ap toujou pa santi l erez. L ap toujou santi kèm se nan mizè l ye. Donk fòk ou mete moun nan nan anbyans pou l santi l byen nan relasyon an. Byen, nou te bay e, nou te bay 3 rezon, enben jodi an katriyèm rezon an, nou pot 3 lòt yo pou, katriyèm rezon an se kisa? Nou te bay 3 deja, n ap kontinye, katriyèm rezon an, katriyèm rezon an se lè ke w a yon gason, gason an ensousyan. Ensousyan. E sa m di an byen wi. Ensousyan. Lè w avèk yon gason ki ensousyan, sa vle di yon moun ki ensousyan sa vle di se yon moun ki pa sousye de anyen. Ok? Men lè w avèk yon gason ensousyan, donk ou gen pou fè tout vi w kap soufri, fè tout vi w. ak donaje le poukwa paske lè nèg la ensousyan gade anyen pa enteresel dayè menm pit jwèt sou si remon renman nèg sa ou ta vin marye avèl menm timoun ou pral fè a nèg sa menm timoun ou pral fè a nèg sa timoun nan pral soufri lap pase mizè paske lè nèg ensousyan kòmsi gade ou mèt ap soufri la soufrans la pa pou li ou mèt gon pwoblèm la pwoblèm nan pa pou li lè tap fè tout jounen wap bourike lè ou vin ou fatige sa pa pou li li pa souse danyen bon ou ka kouche anndan kay la avèl la wap plenyen. Ok donk ou ka kouche anndan kay la moun nan gade w wap plen yon bagay fò mal la pou li pa menm mande w sa w genyen paske l pa sousye de ou moun nan ensousyan gade grangou pa pou li pwoblèm ou pa pou li toune w pa pou li pi atò w pa pou li paske moun sa pa sousye de anyen donk sa vle di lè w bezwen bagay pou l ta fè yon bagay pou ou sa se ou ki mete yon levye ap mache nan kò moun sa avan l resi fè l. Donk yon moun konsa ou pap janm ka erez avèl nan yon relasyon, donk si w ta renmen a moun wèl gen kalite sa lakay li, donk pale ansanm avèl poul retirel e sil paka chanjel, donk sòti kòw nan relasyon paske wap soufri pi devan ou pral soufri. Donk menm ke w ta vin marye a moun sa, ou ta fè timoun avèl epi li ta baw tout sa w gen bezwen, men wap soufri kanmenm paske nòmalman li pap gen bagay li pap sousye de yo. Menm timoun ou ka al lekòl la ou menm ou pa gen tan pou al chèchel, li bliye si timoun nan al lekòl li menm poul ta chèchel. Timoun nan te ka la pat gentan pou fon bagay li menm li bliye si poul te fèl li kitel konsa donk sa vle di moun nan ensousyan ou ka kite yon timoun ansanm avèl la sa ou tande ou tande timoun nan tonbe nan bokit dlo li boule nan dife tout bagay sa vle di paske moun nan ensousyan li pap sa pa sou li sa li just pozel tankou bon jan ou dil nan lang kreyòl la manfouben ou konn di moun nan manfouben son moun ki ensousyan donk si ou ta gen tip de moun sa nan vi ou enben pale avèl poul chanje e sil pa chanje sòti kò nan relasyon. Donk, dezyèm bagay, non, senkyèm rezon. Senkyèm rezon, se lè moun nan enkonpreyansif. Si w nan relasyon ak yon granmoun, sa se yon moun ki enkonpreyansif, sòti kò w nan relasyon paske w ap soufri, w ap toujou gen pou naj, paske l pap janm konprann ou nan anyen. Kèlkeswa sa w ta vle fè, sa w ta vle antreprann, sa w ta vle, kèlkeswa sa w ta vle fè ansanm ak moun sa a, pou fè l konprann sa w pral fè a ka bon, gade. Men kèlkeswa pwoblèm ou gen ansanm avè l, ou ta bezwen rezoud li, l ap chèche kòmsi kèk pou l konprann ou. Donk, piske moun la se yon moun ki enkonpreyansib, sa k nan tèt li a, sa l vle fè a, sa l konprann nan, se li pou l konprann. Pa gen anyen ou pral di pou fè l konprann. Sa vle di, donk se ou ki pral soufri. Kèlkeswa pwoblèm ou gen, ou pral oblije kenbe l pou kont ou paske ou pral di, A, entèl pap konprann mwen. Wi, paske yo pral di, ah entèl pap konprann mwen, entèl, bon finalman ou oblije kenbe bal la men ke lap dechire kè w, men ke anndan kò w santi kè bal la fè w mal, ou oblije kenbe l la paske piske w avèk moun nan li enkonprensib. Dèfwa gen bagay ki ka rive w, ou te ka vin esplike moun nan sa, donk omwen n ta chita ansanm nou jwenn yon solisyon, mwen ta ba w yon konsèy, le fè ke l son moun ki enkonpreyensif, Ou oblije pa, ou pa di sa. Ou oblije kite bagay la nan kè w, ou oblije al esplike yon lòt moun ke w pa t dwe rive fè sa, ou pa t dwe esplike lòt moun li, ou oblije chache yon lòt moun pou pale avè l paske moun ou genyen nan avè w la, li enkonpreyansif. Men sa, bon, si moun nan gen kalite sa lakay li, pale ansanm avè l pou l chanje. E si li pa ka chanje, ou menm fi an, donk depi w wè gason an konsa, paske m pale pou fi, pou gason yo. Donk, leplisouvan gason yo konn gen jan de kalite sa lakay yo, men sa pa vle di pou otan pa konn jwenn fi konsa tou. Men kòm map pale pou gason yo, donk le paske gason majorite gason paske se yo ki gen ki toujou konprann se yo ki domine, men poutan e pa sa kòm m te di w nan premye nan premye rezon m te bay yo. Donk sa vle di an, e sak fè m di si ke w nan yon relasyon avèk yon gason wè l enkonpreyansif, enben relasyon sa pa pou ou. Sizyèm rezon, sizyèm rezon an se lè ou avèk yon moun ki enfidèl. Enfidèl. Lè m di enfidèl la, donk enfidèl epi moun nan pa sensè. Lè moun nan enfidèl, li pa sensè, enben eh relasyon sa pa vo. Ok? Depi moun nan enfidèl, li pa sensè, relasyon sa pa vo. Mwen m ap souri, donk se... Relasyon sa a pa pou ou. Depi moun nan enfidèl, li pa sensè, relasyon pa pou ou. Men poukwa? Otomatikman, otomatikman moun nan enfidèl, tande byen wi, anplis li pa sensè, donk tout, non sèlman l ap bò manti nan relasyon an, e anplis l ap toujou met dlo nan je l. Kòman? Pa kont defwa, e anplis w ap toujou santi absans moun sa a. Nan vi w ap toujou santi yon vid lakay ou. Paske le fè ke l enfidèl, gen de lè ou ta bezwen moun sa bò kote w, ou pa p jwenn li. Gen de lè ou santi prezans moun nan manke w, li a yon lòt moun. Dèfwa l ka bò kote w e kòmsi l pa la. Paske nòmalman, donk, li gen yon lòt moun l ap panse avè l. Li gen yon lòt moun ki nan lespri l nan moman an. Donk, anplis, dèfwa tou gen. Le fè ke non sèlman li enfidèl, li pa sensè, gen bagay malgre w ta dekouvri l lakay li epi l pa fè gwo dispit ansanm avè w paske non li pap janm avwe w senserite a. Omwen, li ka enfidèl, petèt li ka moun nan ka enfidèl omwen si l sensè li ka pale ansanm avè w pou l ba w verite epi w ka chèche konn sa k fè sa, ki rezon ki fè petèt li komèt tèl ou tèl enfidelite, a se moman la nou ka reprann relasyon an. Men lè yon moun nan enfidèl li pa sensè, sa, m byen di wi, enfidèl epi pa sensè. M pa sèlman di enfidèl la non paske enfidèl la ou ka toujou jwenn sa. Enfidelite a ou ka toujou jwenn sa. M byen di wi. Enfidelite a m pa di nou pap jwenn enfidelite a men se lè moun nan enfidèl li pa sensè an menm tan. Ok? Pa di m di ok tout nèg dwe fidèl sesi sela non m pa di sa paske nou pa Fidel Castro, nou pa Jezi Kris menm mwen m di enfidèl plis moun nan pa sensè. Donk depi w wè moun nan enfidèl li pa sensè, retire w kò w nan relasyon sa. Ok Donk si moun nan sensè, senserite a ka epanye w yon seri de bagay. Paske lè moun nan enfidèl, li pa sensè, li ka avèk yon moun petèt la anndan la, andetou w la, epi moun nan petèt ka fè nenpòt ki bagay ou pa janm konnen. Ok Lòt moun nan ka ap met pyèj pou ou paske piske ou ta moun nan avan, li vin pran lòt moun nan. Lefètke moun nan pa sensè, li pa gen kouraj pou l di w verite, e ke lòt moun nan ka fè nenpòt ki bagay. Ok Donk ou ka pa janm konnen petèt wap manje a matlòt ou Ou ka pa janm konnen petèt wap dòmi nan menm kabann a matlòt ou Paske moun nan pa sensè, l pa gen kouraj pou l di w de verite Donk si moun nan, moun nan ka enfidèl, sa pa grav nan enfidelite a Men se lè moun nan pa sensè, se lè gason an pa sensè M ap pale pou mesye yo Mesye m ap pale wi Si nèg la enfidèl li pa sensè, a se moman la relasyon sa pa Paske li ka koz lanmò ou, li ka koz nenpòt bagay ka rive ou, paske li enfidèl, li pa sensè. Paske si moun nan lè l komèt tèl ou tèl enfidelite, donk li ka petèt, swa li avwe w sa, oubyen ou menm petèt ou ta sispèk ou pale avè l li ba w verite an, lè sa w konn kòman pou jere sa, ou konn kòman pou petèt. W ap konn kanmenm w ap konn kòman e ki wout pou fè ak ki wout pou pa fè. Men lè moun nan enfidèl li pa sensè, relasyon sa pa pou ou. Mezanmi, ap tande sa m di yo byen, nou menm medam k ap antre nan relasyon a mesye yo, donk eseye gade nan 6 rezon sa m bay la, ki sa yo gen lakay yo. Si yo gen l lakay yo, eseye pale avè yo pou chanje l. E si yo pa chanje l, nou relasyon sa pa pou nou. Mèsi paske n t ap swiv mwen. M te bay twa rezon yo deja, men jodi a m te pote twa lòt rezon yo pou nou. E m pa t ap long nan emisyon an jodi a. Donk se sèlman twa rezon an m te pote pou nou. Mèsi, se yon plezi pou m t ansanm avèk nou. Pa bliye abòne, pataje, pataje, pataje a zanmi w, pataje a zanmi w. E lè w pataje, sansibilize zanmi w nan pou l al gade l paske l ap itil li. Donk nou gen anpil video ann fè deja, donk lèw rive sou chanèl la, chanèl la se Andilove TV, donk wap wè tout video nou ka gade yo yap itil, yap tout ap itil nou, paske sam di la deyò se verite, pa bliye emisyon sa se 100 pou 100 verite sou lanmò. Se te yon plezi pou m t ansanm avèk ou, a la pwochèn, tchao.